Apre tranbleman de tè la yo te Ayiti epi an prè an 2000 dènye fwa yo t Ayiti se an 2015 gen yo te ale plizyè fwa kounye a Ayiti e lòt peyi tou. Nou konnen ke nou an Ayiti se nan kad yon toune nan Amerik Latin nan avèk nan Karayib lan donk se yon dire 5 mwa donk se ki lè toune sa ap fini e nan ki peyi?
Ayiti se dènye peyi nou ap vizite apre sa nou sipoze retounen.

Sèvis ki disponib yo tou. So
nou gen jeneralman yo k fè chiriji jeneral tankou èni dabitid nou konn fè chiriji pou katarak nou konn fè chiriji pou.
Preske tout lòt bagay. Preske, wi. Ok, paske nou gen, nou gen doktè ki nan tout, ki gen tout spesyalite sou bato a, nou gen doktè ki fè pedyat, nou gen doktè pedyat, nou gen doktè zye, nou gen doktè, preske tout, nou gen menm misikòlòg, nou menm gen veterinè sou bato a. Ki kapasite ki ap fè nou, sètadi konbyen moun nou kapab pran an chaj nan jounen? Mwen kwè ke nou wè dè santèn de moun. Wi, nan, nan, nan medikal sit la, nan Lamarinn nan, nou wè an santèn de moun. Isi a, dabitid nou konn wè yo konn fè chiriji apeprè 20 jiska 20 pa jou apeprè, sa depan. Ki kapasite ospitalizasyon nou? Kapasite dospitalizasyon. Konbyen lit?
Si nou ap itilize a tout kapasite, li ka jiska 900 moun, men sa depan de valè moun nou resevwa pou operasyon, paske nou limite valè operasyon nou ka fè.
Moun nou fè operasyon yo. Se ki enstans kap gen pou fè swivi a apre lè n ale? Nou travay avèk ministè de sante pou asire ke y ap gen swivi apre lè yo kite la. Sa ke li vrèman, sa se youn nan pati ke yo vrèman, ki konn ka koze kontraryete si ke yo pa konnen ke ki jan pasyan yo pral swiv apre operasyon sa ke yo swivi. Konbyen de jou nou pote pase Ayiti? Mèsi Teysit Lenus. Le 12 mwa sa.
E de peryòd nou la a jodi a, pandan nan kad misyon sa a, konbyen moun nou pran an chaj deja? Pasyan ayisyen. Nou kòmanse depi mardi, m kwè.
Fè matematik la, m kwè nou wè kèlke 6 a 800 moun pa jou. Donk nou pran prèske 1000 moun pou le moman, ou plis. Ok, nan kad misyon an, konbyen moun an tou nou prevwa? 65 mil. 65 mil.
Pou Ayiti.
Pou de yo vle wè osi anpil moun ke nou kapab wè ok sa vle di a okontrè yo medikal sit la nou ouvè pi ta pase nou konnen gen anpil nou bezwen anpil ayisyen bezwen anpil èd nou ouvè pi ta ke dabitid nan lòt peyi yo poutèt pou yo ka wè osi valè moun alò se pa tout moun ki vin pran swen ki rive vin sou bato a oubyen kòman sa fèt non e pa tout moun ki pran swen ki rive sou bato a se si Lè yo al pran swen, si yo ka, si yo bezwen operasyon se lè sa yo vin sou bato a. E si nou fin ka, si se yon operasyon ke nou ka ba yo, fè pou yo. Men kòman pwosesis lan fèt pou pèmèt ke moun yo. Kritè de chwa moun yo.
Kritè, èske nou gon kritè nou baze sou sa? Nou travay avèk ministè de sante peyi a, diferant lopital de peyi a, pou yo te, anvan nou rive nan tout peyi n ale konsa li fèt, anvan nou rive yo gentan. Selekte plizyè moun, yo gen ap ban nou yon lis, epi depann de sa nou ka ofri, depann de sa moun yo genyen yo, epi lè nou vini, kounye a chirijyen yo prale tcheke, yo pral wè moun yo, epi pou yo wè èske, pou asire ke se yo ka fè sa yo bezwen. Konsènan maladi yo, se ki ka ki plis repete depi ke lè m rive a la? Nan tout peyi oubyen jis isi? Non, Ayiti sèlman. Moun yo nou resevwa yo ki pwoblèm yo prezante? Anpil moun nan medical sit la yo gen maladi sik, m kwè sik, tansyon se anpil maladi sa yo yo wè anpil epi diferant lòt maladi. Alò gen anpil moun chak jou ki gonfle devan, ki pa gen chans pase, gen anpil plenyen, donk sanble moun yo pat okouran ke seleksyon an te fèt avan.

Donk toujou gen anpil moun ki paka pase malerezman. Kòman lyezon fèt ant malad yo avèk medsen yo? Èske gen yon moun ki la pou fè entèmedyè? Nou konnen lang lan se petèt yon baryè. Wi, wi, nou gen nou gen tradiktè, nou gen entèprèt nan bato a, nou gen anpil, nou di yo mèsi anpil, okontrè mwen responsab mwen jere moun entèprèt yo nan bato a. Yo nan bato a epi yo ale y ale travay nan medikal sit la epi. Yo tradui pou pasyan yo. Li gen yon kritè ki te n chwazi yo, ki fè n te chwazi yo? Mwen, wi, yo pale angle. M pa konn egzakteman detay paske tankou nou di w nan tout peyi n ale, gen yon gwoup moun sou beton an ki pou fè preparasyon. Pou moun ki pa gen chans vizite bato yo USNS Comfort, èske gen longè, lajè e an tèm kantite de etaj nou ka gen yon ide? Perimèt tou sa?

Li ban nou yon chans pou nou rankontre avèk zanmi nou yo epi nou kolabore yo e plis plis fè relasyon an pi fò.